Pou asasine m. Yo pran kòb nan men politisyen pou asasine m. Sa vle di yo pa t ka t ap fè tout biznis sa yo avè m jodi a w aksepte pran kòb. Ou pran kòb mwen pou achte zam mwen pou mwen, ou pa janm ban m kòb mwen. Ou pran 7 mil dola ameriken m. Gade yè, zòn nan byen pwòp. W annik pran cha w nan simo vin tire nan zòn nan. M pral moutre, m pral moutre e foto moto yon polisye. M pral moutre foto machin polisye a ke w te voye ban mwen pou m te touye. E m pral site non polisye a tou paske polisye a se bon. Solda ti Gabriel li ye. E m mande Gabriel e. Revolisyon pa janm fasil. Revolisyon se janm sèkè. Se janm nou janm ki fè nou la. Si nou pa janm nou pa tap la. Nou sèmante n ap toujou la. E nou jire n pap janm pa la. Nou menm moun sa yo. Nou toujou janm.

Lè moun pale, ou tande vye nonm tèt anba, ti vòlè Kanada, ou pa t ka pa vòlè vre. Si w te nan enstitisyon an, Bondye pè yo te gentan fout ou deyò, e menm jan ou t ap ye. Ou t ap vòlè, ou t ap tout bagay. Paske e lajan mal ou fè. Ou pa wè w fin rich, ou fin rich sou rezo sosyal la sou do bandi. Kiyès ki vann mwen sa yo? Vladjimir pa wè w ki vann mwen sa yo?

Se solda ti Gabriel. Esa kem mande Gabriel eskiz. Kanoute e timoun site soley. E banm met linet mwen ou konnen granmoun ap pran laj poum ka chache bagay yo moutre nou. Banm al chache sa yo moutre nou. Banm chache sa yo moutre nou ok. An nou pati la. Nou pati la. E m pa konn kòman m ta fè non, fò m bare nimewo telefòn moun ki voye l ban mwen an. Ok, bon brèf, m met men m konsa. Kanoute, moto sa a, e pa moto w li ye? Moto sa a, Kanoute. E pa moto w li ye? Sa se anndan baz Simo wi. Katalòg te fè foto moto a voye ban mwen. Banm moutre yon lot foto anko kanoute. Men li kanoute. Moto sa e pa andan baz si bolo. Foto moto sa. Moto sa pa pou ou kanoute. E pa andan baz si mo. Men, men lot foto toujou. Non monche, m pa prese video a met bay an. M ap fel bout pa bout. Pou le mond antye we verite a monche. Men kanoute. Foto sa e pa moto. M pral moutre machin nan tou. Kanoute, machin sa e pa machin ou. Machin sa e pa machin ou? Sa e pa anndan baz Simon Kanoute? Sa e pa nan Simon yo ye? Sa e pa nan Simon yo ye? E men, e pa nan Simon sa yo ye? Map eksplike foto moto sa avèk foto machin nan. Vladjimi Sentilè katalòg Mò cho mandan raje ou bezwen touye li lèm si m kite nèg sa yo grandi li pap bon pou nou m te sa ke m te kòmanse derasinen nèg men jodi a moun mwen te konn ap derasinen yo m son nèg ki lwayal m son nèg ki sensè mwen k di nou sa. Mwen loyal anvè tèt mwen, mwen loyal anvè peyi sa. Jodi a moun nap rele bandi, nap rele gang yo, yo konn yo konn enpòtans mwen plis pase nou. M te nan mitan nou, m pa t konn enpòtans mwen. Bann bandi a inifòm, many, bann bandi a mikwo. Nou menm bandi a mikwo, yo mèt poze nou ap panse pou nou. E nou k panse m pap panse pou nou. E sa k fè nou pè m, nou tout ap ap ap ap ap mete fokis sou mwen pou asasine m nan. Pèp ayisyen ankò fwa m renmen nou anpil. Nou konn sa li deja. Tout mesye viv ansanm yo ki gen polisye kap fonksyone avè nou yo di polisye yo m bay annafa avè yo di polisye yo m bay yon denonsyatè mwen site l paske nèg sa yo se lajan yo pran pou yo asasine m pandan l fin vòlè 7 mil dola ameriken m li pi cho devan bann nan pou l touye m men li men verite a moun kap pale a renmen nou anpil peyi dayiti m renmen w anpil Jimmy Cherizier Barbecue vle pa vle peyi a pa ka ret konsa revolisyon ap fèt kanmenm revolisyon tout tan.